Hola YouTube, sa ka fè se Cheri Monique ki antre la ka ou jodi avèk yon lòt video. Avan men mwen kòmanse, mwen di mèsi ak chak gen moun ki abone ak chanel la deja. Mèsi pou 2 ka abone, mèsi anpil. Se mwen menm ki pa fè travay mwen. Video jodi a, ki sa li? Mwen pote yon bel ti bagay pou nou pa apwa avèk tit video a, nou gata wè ki video li ye. An sou mwen, sou video a jiska la fè. Ok. Sa ka rive, mwen pati, se travay sa m jwenn pou m fè. Keyi tomat. M kapab keyi tomat. Lè m lakay mwen, m al nan jaden, m keyi pwa. Men si m pati, mwen jwenn se tomat pou m keyi, m pa gen pwoblèm. M pa ka pa keyi l. M ap keyi l pou m fè kòb pou m met nan pòch mwen, pou m peye bil, pou m peye kay, pou m achte rad pou m met sou mwen, pou lè fanmi m gen yon pwoblèm, si yo di m yo gen yon pwoblèm pou m ka ede yo. Men, gen anpil moun ki pran sa kòm yon jouman, lè yo antre anba pòs moun, y ap di, tankou si yon moun Chili ta di m branche, e y ap di, moun Chili sa yo tou santi tomat, tou santi fèy. Men non! Lakay nou pa genyen jaden tomat la pou nou travay. Sa ka rive lè nou pati nou jwenn jaden an pou nou travay. Nou pa ka, nou pa ka inyore sa, nou pa ka pale yon lòt moun mal ki depanse kòb li ki pati pou l al viv, pou l al chache yon lavi miyò. Si lakay ou te bon, nou t ap ret lakay. Men, gen anpil nan nou k ap kritike moun. Keyi tomat, santi, santi fèy, santi tomat. Men nou pa miyò pase moun sa yo. Chak 15, moun sa yo antre kòb, chak 30, y antre kòb. Ou menm, w ap fè ni 15, ni 30, w ap pale yo mal sèlman. Èske w santi w alèz? lè ou antre nan anba pòs mwen. O! Monik santi fèy, santi raje, ou tou nan key tomat, w ap vin moute w sou moun. Non cheri. Lakay nou, se lakay nou ki fè nou konsa wi. Paske si lakay te aprann nou yon bagay kòmsi pou nou pa konplekse, nou pa t ap janm inyore bagay sa yo. Pa gen yon moun ki pati lè l rive dèyè biwo l prale, li met nan tèt li l pral travay. Sa ka rive ou jwenn dèyè biwo a pou w ale, w ale. Men, pa janm met nan tèt ou, m prale, m ap kite Ayiti, lè m rive nan tèl peyi se dèyè biwo travay m vle fè li m ap fè. Pa janm di sa. Pa di sa. M wè yon mesye ap inyore sou entènèt la koz lap fè yon travay kote yap lap travay nan fatra. Men, lakay nou te ka bay travay nan fatra tou. Yo te ka ba nou ranmase fatra pou nou jete, triye yon seri de po nan fatra bagay. Menm jan ansanm avèk li, sa pa yon pwoblèm, se travay ou bezwen. Ou an ou bezwen travay pou travay, ki jan de travay ou vle fè? Ou pa konn ki jan de travay ou vle fè. Men de tout fason, moun ki pati yo, moun ki vin Chili yo, menm son mizè y ap pase anba bouch anpil moun. Depi yo moute entènèt la, se moun Chili se si, moun Chili se lotbò, moun Chili se laba. Men pou ki sa? Sa moun Chili fè? Moun Chili depanse lajan yo, yo peye avyon, yo vin Chili, yo gen kòb nan pòch yo, yo vini, yo pa fè anyen. Men pou ki sa? Tout bagay sa yo. Se jèn nou ye, nou pati, n a chache lavi. Ou menm, sa ka rive ou pa pati, oubyen ou nan yon pi gwo peyi pase nou, men pa kritike nou pou sa. Sa pa, sa pa fè sans pou w ap antre anba pòs moun. Tankou mwen menm la, si tankou m rive anba pòs yon moun, m pa ka di, medam Chili oubyen moun Chili branche. Si m di sa, s on pwoblèm li ye. Mezanmi, fò n chanje sistèm sa lakay nou. Mèsi paske ou te rive la nan videyo a, pa bliye kite yon like a yon kòmantè pou mwen, na wè yon lòt fwa nan yon lòt videyo, pa bliye ou sou chanèl Cherie Monique.